Non dimanche wal legliz avèm. Map pase pran pou nal legliz. Ou tout glwa pou Bondye cheri wap viw wap transfòme korèk seum. Oh wi mta swete sa pou ou. Map tèlman sezi. Antouka ou konnen em gon ti randevou legliz la janm te diw legliz la map pase. Legliz ou pale la?
Wi. Non mpa korèk tou te korèk mta al avèw. M konnen sa tou.
Mpap tòre antouka map tann ou relem poun pase pran pwal legliz la. Bebe fèm. Pou gè lage non. Kounye a pa rele m Mia non mete sè devan non. Ok chè Mia. Depi jodi a chè Mia. Antouka m kontan w anpil kokot. Mwen menm tou cheri anbe. M pa prete. Dako. Bye. Mezanmi M pa kwè Eske sa l di a se vre Non m poko janm sezi konsa M pa kwè sa non Oh Pou jan demwazèl sa konn sekrè nou Mezanmi mezanmi mezanmi gade yon sezisman Hey papa bondye Kote m pran la Demwazel la bay tout sekrè m deyò Tonnè boule m sa pap pase konsa Oh pou sa ta pase Non non non sou fyèl mwen pou l ta pase Non non non

Ou met alez wi papa. Alez kay pou ou. Istwa dega jovnel. Pandan w di sa banm tou mete w nan limyè a anpil moun toujou ap di sa yo toujou ap di ke se mwen menm kap fè mirak m pa fè mirak m pa gen yon pouvwa konsa se Bondye.

e la Bondye voye m men lèm gade tanperati lan m wè m pap gentan rive paske apre midi a epi m di konsa la e kay fanmi m ni ban m pase vin repoze mwen demen maten bonè map pran wout lan paske apre fòm retounen ya paske gen kote gen anpil moun malad dèyè a anpil moun fòm al priye avèk yo. Epi pou moun di li menm pou li fè entèvansyon l paske sa se misyon pam. Eske nou konnen lè m te nan lemond m pat janm panse ke m tap vin responsab pakèt bagay sa Bondye banm fè a. Men lè m wè e nan pozisyon sa Bondye mete m pa gen anyen m pa ka fè whatever Bondye voye m nan. Oblije.

Anvan m pa t mande Bondye kiyès fi li ta dwe pran nan. Men ou konnen lè w nan levanjil fò anvan w fè yon seri bagay fò w mande Bondye kiyès ya kiyès Bondye li menm pou met sou chemen w ya. Mwen menm piske m t avè l depi lè m te nan lemond te gen ti mennaj la m pa t panse fòk m te fè sa. Se lè m fin marye sè m demwazèl ap kouche sou mwen nan kay.

M oblije m rete men kò m pap touche avèk pwofit sa jis Bondye li menm li fè entèvansyon pa l. Kò m pap touche avèk yon moun konsa. Men sèl sa m konnen Bondye gen pou l ban m fè delivrans pou m.

Wè wi bon marye. Sou kwem madan ras mwen ta. Tape eyy pas oh my God oh baby. Baby on ti tape m gentan baw tape ou gentan vle m baby. Bon e koze map koze bon banm tape m ba tape. Kot sa pa konprann nan. Wi.
M pa pranm ansanm avèw men m ka baw yon grenn kraze. Madan poukisa manmanm pa janm vin chèche m. Banm diw cheri e mwen k manman w kounya tande.
Ou tande, pa pale de manman, e mwen k manman. E pa avè m ou toujou ye la, e pa mwen k ba w manje, ba w bwè?
Enben, e mwen k manman, tande cheri? Ok, ban m di w, m gen pou m deplase, m pral soti. Ou konn Nini se yon moun ki trè strik, ou konn sa? Ok. M pral nan yon reyinyon ki trè enpòtan. M pral regle yon bagay, m ap pran yon bon ti tan deyò. Ok? M pa vle pou Nini fè presyon sou ou, ni pou l fè w yon mechanste. Map fè w tounen w wòch. Oh matant kòman sa. Wi map jis fè w tounen w wòch se mwen menm kap fèt tande aprè sa kou m retounen map fè w tounen w moun pa bouje non ou tande pa bouje pa fè anyen rete kote w ye ou tande sa m di w la wi
pi gwo pè non ou tande sa m di w wi jis pou m ka pwoteje w ki fè map fè sa ok matant ok.

Nap fèl akouche, wal jwenn moun nan li toutou li degaje w, bal tout may rele tout sen manman w sèl papa w nan peyi w an deyò, fè pastè a mete li sou ou. Oh oh oh men wap ka bay pastè. Wap degaje w oh oh oh. Ebyen papa bon men ou gen 2 chwa, swa ou degaje w avèk pastè a osnon map fout ou deyò anndan kantin an.

Sak di w sak di w pa k di m. Mwen menm wi.
Epi mwen k di w cheri. M se gate san m gen lè fò m ta ret tann yon lòt ankò wi. Yon sèl bagay m ap di w. Konyen konyen nèt. Plumen plumen nèt. Nou plumen w. A bon ha ta di l plumen m li ta. M ta di egare sa l plumen m li t ap di wi. Apa menm règlan anyen menm m santi m ta pran bagay toujou. Sim te jwenn yon lòt la mtap pase bò michan.
Ou pa bezwen pè non ou tande sewèm te di la ok lale mpral fèl pou ou pa bouje sou bouje lap li ka fè ou tounen moun wi il fè sa favor la wi ou tande sam diw.

Monchè m bezwen m bezwen pou yon bagay ki trè enpòtan dènyèman pastè te sòti pastè vin jwenn mwen avèk yon moun depi lè sa m pa di w anyen pou al kritike m non non sa pa gen kritik la oo ok depi lè sa pastè pa janm vle m anyen e w konnen m renmen fè ti bagay mwen souvan oo pwòy m djanl cheri egzakteman kounye a m di m ap rele w. Fouchie kon bon moun pou mwen ou konnen ka banm sèvis. Ou pa gen pwoblèm menm. On moun ou konnen ka frapem. Ou pa gen pwoblèm ditou. Avèm ou pap gen pwoblèm. Se sam bezwen.
Pou tèt sa map pede an mcdo konsa. Men si non m pata pran mcdo. Okontrè m gen yon randevou krèy. Sa w panse? Aho!
Ou son manman! E sam bezwen an!